Banm diw cheri, ou wè an reyalite, tout moun pa reyisi menm jan nan lavi a. Sa ka rive, misye, misye reyisi avanm, misye fon pakèt bagay, pase misye sakrifye anpil wi. Misye se nèg ki mache pye atè wi. Nan vann dwòg la li sakrifye a? Men sa se ou dil, kote ou wèl? Ou konfime? Bon moun ki konnen lap dim sa epi li di manti. Ki moun ki konnen nan? Kouman ou fè konnen moun nan konnenl? Kouman ou fè konnen moun nan konnenl? E sim rive devanl yon moun dim e bouzon e? Pou m kwè l pou sa? Hein? Pandansetan m pa konn yon bouzen? Men Ariane, an an serye an n pa bay tèt nou manti. E pa tout sa moun di w pou w kwè. E pi se pa tout sa moun di w tou pou w gen tan kouri ap di di di di. Non! Lavi a pa mande sa bebe. Ok? Mwen m pap ba w manti. Gade m se ban m yon randevou la poutan m poko menm ale. Ou konprann? M poko ale. Sa k pou di w nan randevou sa se pa yon opòtinite m se e e e kòm si m ta di w. Pote pou mwen, ap kreye pou mwen. Gen dwa gon kagezo k pral antre la epi li di ala menm m konnen w se yon nèg k ap fayt depi lontan se vre e bon nou pat fè menm liy enben jodi a la si w envesti nan sa m envesti nan sa nou ka brase n ka fè biznis ou pa ta renmen mari w ap byen pase? M ta renmen mari m ap byen pase men mwen menm avan n ap travay pou n byen pase se pa moun ki nan voksal li ou pral swiv li pou w byen pase tou lè konsa l pap bon pou mwen tou. Humm ebyen pèmèt mwen diw sa pou mwen menm misye pa nan voksal kelkeswa sa moun di kelkeswa sa moun nan vin diw di moun nan maw dil misye pa nan voksal ok sa se mwen k dil map met pyem nan dlo pou li map met pyem nan dife map fè tout bagay eske ou tande sam diw la. De tout fason cheri m pa dakò w pale ak ti gason sa e sam diw.
An tou ka bebe banm di w bagay. Pa manyen. Kòm ou te nan lari.
Si se bò sot bwè al benyen ou te ka bann ou kouche tande. Kendji pap ba w manti sa se boul grenn. Pa manyen pale pa touche m. Ok bebe m al repoze m.
Pou m fè tout sa k depann de mwen pou m kraze rankont sa a. Paske jan Like Me ap pale la, li pa pè, li pa deside èdmi a ti gason. Li jan ap gade ti nèg sa, jan l t ap gade m an aksan grav la, li tripotay. Son bagay li bezwen di Like Me.

Oh Sa w vin fè la Jimmy? Oh Mwen pran gran mango Mwen pran gran mango Natou, m konnen m fè yon pakèt bagay ki mal men m jis vini pou n ka pale.
M pa konprann sa w ap di nan. E mande m mande w sa w vin fè la wi. Kisa k leve w mete w kote w ye a? Ou wap tankou m. Nathalie, m jis vle w tande m.

Sa w gen Jimmy?
Ou ka remake, pandan jou yo ou t ap rele m, ou pa t jwenn mwen. Mwen menm tou m te kite mesaj pou ou, m te di w ke lè m disponib m ap rele w. M konnen sa fè w mal anpil. M konnen m fè yon pakèt bagay ke m pa t dwe fè. Men m just vini pou m ka esplike w sa k pase yo.

Nathalie. Nathalie kisa?
Mwen renmen konnen, m ta renmen konnen a ki santiman ou vin la ou vin chita la a wi.
Tout sa w di yo, ou gen rezon pou w di yo. Pou m sensè avè w Nathalie, m renmen w ak tout kè m. Si gon bagay nan moman ki te sot pase yo la ki te enpòtan pou mwen, se ou menm ke l te ye. Mwen konnen sa m pa di w lan ap fè w mal anpil, men se verite m oblije ba ou, m pa oblije kache w ankò. Anfèt, se pa renmen m renmen w non, m te fini pa vin renmen w

Pou m pa lan bò manti ankò. Se paske m te jwenn avèk mennaj ou. Mwen sè JJM se madanm mwen sa vle di JJM se ti frè m se sanse e mwen ki e mwen kap pran responsablite e gason m. Èske ou konprann sa m di la? Sa vle di poutèt fanm lan ou vin la? Egzakteman.
Rann mwen sèvis pa mete pye w lòt bò a ankò. Si nèg yo bay pou JJM nan ta gen ide di w vini ankò, jan m te di w la fè yon gran bak. avèk yon gran be pou evite. Paske mwen menm m se nèg e dife m ye. Hum.
Byen met sa lan tèt ou. M pa nan anyen a mennaj ou byen madanm ou. Madanm mwen. Ok madanm ou.
Sof ke. M fè yon kout nan tèt Jijè m, li mande pou l wè bòs ki te fè kout la. Epi m ale m prezante, li wè tout bagay gentan an règ. Kòm ou di m pa lòt bò a, m bay ok pa gen pwoblèm. M pa t nan anyen avè l, m pa gen anyen avè l tou. Jijè m se ti patnè m, se ti zanmi m, m just fè kout nan tèt li epi se konsa. Kòm ou vin pale m, m panse sa pa p fèt ankò mon frè. M byen kontan kòm ou di ke li te bezwen wè kiyès ki fè kout la, ebyen li fin wè A pati de jodi a mon ami, mon frère, koupe m sa sèk. Epi tou ou pa ka gen yon biznis konsa pou se modèl bagay sa yo wap fè nan tèt moun. Sa se pa bagay moun.
Mon Jimmy k pa janm pran presyon nan men moun pou fanm. Nan la misye vle di m e defi lap ban mwen la. Eske misye vle pou m tounen lan tan ansyen m? M fin pran poz mwen an misye vle leve m sou poz mwen an? Jan misye ap pale a vle di e defi misye vle ban mwen la? An mwen menm ki pa janm pran defi lan men moun? Poz ou baz, m pral leve defi a. Jan misye pale avè m, se kòmsi se yon defi l ban mwen. E mwen menm depi lè piti m pa janm pran defi lan men moun. Nathalie. M pral di yon bagay la, m panse ou ka pran sa mal, men se verite ke m ap ba ou. Sensèman Natalie m pa janm renmen w.